Ok. Mentnan, ann kontinye pou n tande kisa pastè a ap di.
Voilake l ap pèsekite kretyen yo ki sove par la gras. Nou nan la nouvèl alyans. Pòl se yon nonm ki atache a kisa? A lansyèn alyans. Li panse Tout moun k ap pratike la nouvèl alyans yo se dè zenmi de la lwa de lansyen testaman e poutèt sa l ap pèsekite kretyen yo. Jezi Kris kanpe, li di Sòl, Poukisa w ap pèsekite m? Pou ki rezon Pò, Sòl, ap pèsekite la nouvèl alyans o non de Lansyèn alyans. E nou konnen rès istwa la, Sòl rankontre avèk Jezi sou wout Damas, epi.
Ok. Ki sa ki nouvèl alyans?
Bon, kesyon sa w poze sa, se yon bèl kesyon paske se yon ba, se yon, se yonn nan bagay ki bay plis konfizyon, kesyon nouvèl alyans avèk ansyèn alyans la. Paske anpil moun manke konprann li. Anpil moun manke konprann. Ke e e e now banm di yon lòt bagay tou paske gen plizyè kòmantè mwen wè ki di bon nou menm nap pale de saba e e eske nou kenbe tout kòmandman yo? Map repete sa en petèt ou patap swiv gen yon diferans antre yon moun ki di yon lwa aboli avèk yon moun ki di lwa sa pa aboli men pafwa li tonbe ladanl Wap konprann? Pafwa li fè erè, li tonbe, antanke pechè, li peche kont wi li. Gen yon diferans antre 2 moun sa yo. Yon moun ki di lalwa aboli nèt, an yon moun ki di 2 kòmandman an, katriyèm kòmandman an aboli, avèk yon lòt moun ki di katriyèm nan pa aboli, men pafwa li vyole saba. Gen yon diferans antre moun sa yo. Ok. Mentnan ann ale, an nou wè kounye a la, n al sou ekran pou nou wè, èske lalwa aboli nan nouvèl alyans lan? Paske se sa pastè an di nou la. Komsi Pòl se nan ansyen alyans lan li te ye. Lè l konvèti li vin nan nouvèl alyans li vin nan nouvèl alyans lan mentenan li pa nan kesyon lalwa ankò. Èske se sa? Èske nouvèl alyans lan gen lalwa ladan l? M panse pi bèl kote pou n ale Nan nan nan nouvo testaman. Poko. Anvan ou kontinye la. Ou sot di yon bagay yon moun ki di konsa ke Eske nou menm nou kenbe tout kòmandman yo, se pa sa? Mph Kòmsi nap nap pale pou yonn men eske nou pa vyole lòt yo? Eske se son yon sèl la ki enpòtan? Se sa gen moun ki di. Ok. M byen si moun sa k poze kesyon sa se pa yon moun ki advantis. Petèt se pa.
Petèt. Petèt ya. Mph. An nou retire saba a nan lalwa. Mph. Eske ou kenbe 9 yo? Mph. Sa son bèl kesyon. Mph. Ya. Eske w kenbe 9 yo? Kòm se sèl Saba a ou pa kenbe ki pwoblèm nan, eske w kenbe 9 yo? Wi.
Se menm jan an pou Saba a. Menm bagay.
Saba se fè, Saba fè pati de lwa, de di kòmandman. Yes sir. Li fè pati. Wi n al legliz, nou, nou ale legliz, nou kenbe jou an, nou fè jan nou sipoze fè men gen dwa gen yon bagay nan Saba nou pa te sipoze fè nou fè l. Yeah. Sa pa vle di w ap fè ekskiz pou li. Non. Nou just montre ke antanke lòm ou ka fèb ou tonbe. Ou tonbe. Menm jan an tou pou lòt yo tou. Ou ka bay manti. Ou konprann? Ou bay manti. Lòt 9 yo, ou konprann? E ni, kenpòt nan 9 yo. Ou konprann? Ou pase tan nan yon bagay plis ke ou pase tan avèk Bondye, ki se pou yon lòt, e, e, emm. Ou gen fo dye. Fo dye. Yes, sa, egzakteman. Ok? So, sa vle di, nou tonbe. Lalwa Bondye la, Li mete l la pou nou kòm yon mizangann. Pastè a pral di yon bagay la, mesye. Oh, gen koze pou. Kite m, m pa vle ale, m pa vle ale twò devan. Lè n rive la, m a di sa m pral di a. Pale, pale, paske gen koze pou di la, se gwo koze nèt.
Gwo koze nèt. Pa bliye ou menm ki nan live lan pataje l. Ou pa kab gade l si ou santi ou benefisye de li sa kap di la yo. Ou panse sa kap di la ou benefisye de li ou renmen sa kap di la yo pataje l. Voye l nan whatsapp voye l sou facebook tout kote pataje l. Nou sou youtube tout kote pataje l. Trè enpòtan ok. E si w gen kesyon tou mete yon yon Q devan kesyon an pou nou ka jwenn li. Eske lalwa aboli nan nouvèl alyans lan? An al nan ebre chapitre 7 vèsè vèsè chapitre 8 Vèsè 7 a 10, annou li sa rapid. Sa l di? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une Te seconde. gon pwoblèm nan, nan, nan nouvèl, an, ansyen alyans lan. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Voici les jours viennent, dit le Seigneur, ou je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
Ou gade la tou wè se avèk Israël li fè nouvèl alyans lan. Paske gen moun kap baw manti ki diw ansyen alyans te fèt avèk Israël, nouvèl alyans fèt avèk legliz. Lè yo di legliz la son fason pou yo yeah. Non, ni ansyen alyans, ni nouvèl alyans tou lè 2 fèt ak Israël. Kounye a pouw fè pati de li, pou mwen avèw benefisye de nouvèl alyans lan, nou oblije fè pati d'Israël.

Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Bondye di l ap mete kisa nan kè nou? Lwa. Nouvèl alyans.
Lè moun nan di w ansyen alyans se lalwa, nouvèl alyans se gras. Sa pa ekri kenn kote. Men yo pral di w sa se ansyen alyans. Non, non paske li di l, li di Lè nou te li nan vèsè ki te avan an, li klè, li di ou s, m ap fè yon lòt alyans. Alyans ki te fèt deja te gen yon fot ladan, e sa k fè n te sipoze ranplase l. E l di, Men vwasi lalyans ke m pral fè. Alyans ke m pral fè, sa vle di yon nouvèl alyans ke m pral fè. Sa se klè. Sa se klè. But, jan m di w lan, kesyon nouvèl alyans lan m pa, m pa swete sa ta reponn ankò. Sa ankò s on lòt bagay nou panse k reponn. Sa w panse? Kesyon nouvèl alyans, ansyèn alyans lan, M panse sa reponn. Sa fèb, pa bay li tou.
Yeah, sa fèb tou, sa fèb. Yeah, sa fèb. An nou, an nou bay lòt bagay m panse ki, ki, ki petèt te fè plis ti sans, men sa, sa a on ti jan fèb. Ok? Alright. An nou ale toujou mentenan pou nou wè ki sa li di. Peter ki batize Sòl. E w'a fin li rès frè nan Acte 9. Men nan temwayaj Sòl, ann al nan Filipyen ankò, Filipyen chapitre 3 vèsè 7. Pa bliye, se Judayizan, ok, c'est obsèvatè de la lwa, se Farizyen, se Sabatis. Enbyen, li fin pran Jezi kòm Sovè l, tande ki sa l di. nan temwayaj li nan vèsè 7, nou toujou nan Filipyen, li di, Mè, alò, m ap li vèsè 6, 7, Sòl fin moutre jan ke pa gen moun ki konn Lalwa pase l, pa gen moun ki gen zèl pase l, pa gen moun ki konprann Ansyen Lalyans pase l. Sòl di, Kantozèl, pèsekitè de Legliz. Wè, Pòl sonje sa l konn fè. Pèsekitè de Legliz. Irepwochab. A l'égard de la justice de la loi. Sa vle di ke Sòl di, M tèlman sabatis, m tèlman konn lalwa, pa gen moun ki ka di yo, yo, yo ka repwoche m nan zafè sa a. Sa se yon gwo zafè wi. E tankou yon moun ki gen lontan l ap kondui, moun nan di konsa, M pa janm pran yon tikè. Ebyen Sòl di, M pa janm pran yon tikè nan kesyon lalwa, nan kesyon saba. Nan obsèvasyon di saba kòm vrè sabatis. Men tande ki sa Sòl di lè l konvèti, tande temwayaj li, vèsè 7, se sa repantans. Li di, Men sè choz ki etè pou mwa dè gen, paske bagay sa a, pratik Lalwa te bay Jòb, te bay Pòl prestij, tout moun te konnen l, e se te yon nèg ki te konnen anpil. Li di, sè choz ki etè pou mwa dè gen, je lèze regade kòm yn, ki sa? Pèt. Poukisa li pa wè tout bann pil obsèvasyon lalwa sa bay sa yo son gen li ye pou yon li li pou li ankò son pèt pou ki rezon tande kisa l di konsa alò tande kisa l di akoz de kilès sa akoz de kris ou tande koze sa batiste la di konsa li jwenn ak kilès sa ak kris e remarquons bien qu'il s'agit de la déclaration d'un juif Saul un juif qui observait la loi un juif qui observait le sabbat

Si n ap egzamine lè sent ekriti pou n wè kisa Pòl di nan epit li a toujou, vèsè 8, m toujou nan Filipyen, se sa Batis la wi k ap rann temwayaj, e pa mwen non k al rann temwayaj pou sa Batis la. Filipyen 3, tande kisa Sòl di anpalan de. Ok.
Li pa, nou wè l pale de kesyon sa Batis la anpil. S on fason pou l kapab. Bon, banm kite l fin, fin di sa, fin li l. Tout obsèvasyon lalwa l. Paske obsèvasyon lalwa a, se ki sa l ye? Se lè yon moun panse ke gen yon bagay ke w ka fè pou Bondye aksepte w. Se sa lalwa a ye. An!
Sa vle di, di, lè yon moun obsève lalwa, se di w di s on bagay ou ka fè. Sa vle di si m pa vòlè. Se m di m di se pa vòlè a ki pral sove m. Ok.
Sa vle di jan l di l obsèvasyon de lalwa se lè w obsève lalwa se di w di se si m fè se li k ap sove m. Si m pa bay manti.
Se di m di se li k ap sove m. Nou pral vòlè kounya.
Yè men sa pou moun fè. Paske ou oblije vòlè paske si w pa vòlè se di w di se vòlè kap sove w. So si yon moun kenbe lalwa se di w di se kenbe lalwa kap sove w. Now pastè a pale anpil de Filipyen 3. An nou li Filipyen 3 nan nan nan kontèks li. Paske m santi li pa mete l nan kontèks li. Paske li ajoute yon seri de bagay ke se pa sa Pòl di vre. An nou gade vrèman kontèks Filipyen 3. An nou li. Mwen osi, sepandan, J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Pòl, lè l te yon Farizyen, l te mete konfyans nan kisa? Nan lachè. Nan lachè. Sa se kontèks yo sa. Ann ale toujou.
Ya, se pou n pran kontèks yo wi. N ap pran kontèks yo.
E, e, Pòl ap eksplike lè l te konn fè sa, kote konfyans li te ye. Kote konfyans li te ye. E pa paske l te Sabatis.
Si quelque autre croit

Kant o zèl, pèsekitè de legliz. Te gon zèl pou pèsekite. Lè l te dan lachè. Ireprochab, pase travay pèsekitè a l te fè l byen. Alega de lajistis, de lalwa. Pase ke se lalwa k ap jistifye l. Paske nan, li te ireprochab. Sa vle di lè moun wè l, yo wè l swiv lalwa byen. Paske tout mesye sa yo te kwè ke se lalwa, jistis lalwa k ap sove w. Se lalwa ki ba w jistis lan. Now, tande byen. Wè Pòl enimere tout sa l te konn fè ki pa t bon yo. Ann retounen nan yo. Ann tounen. Paske, gen lè nou pa konprann sa k ap fèt la. Li di, premye bagay li di te met konfyans nan kisa? Lachè. Sa se premye pwoblèm li te genyen. Li di, li se, kanta lalwa, se yon farizyen ke l te ye. Apre sa, li di kanta o zèl, li te konn pèsekite, e li te ireprochab kan alega de jistis de lalwa. Men kote l di mwen te konn gade saba. Paske se sa yo k pa bon yo l ap enimere la, sa l te konn fè ki pa t bon yo. Ou wè saba pa la. Men doktè an chita ap rele misye sabatist, jis yon fason pou l ka met mo saba nan lespri nou. Se yon bagay k ap fèt la, ou konprann sa k ap fèt la. Ya pou montre ke kenbe saba se pa biblik. And then, Kounye a, se lè sa a nan vèsè 7 lan li di ki sa? Men sè choz ki etè pou mwa dè gen. Ki sa k te gen pou li an? Èske se kenbe lalwa oubyen se gen konfyans nan lalwa kòm sali? Ki sa k te gen pou li? Li te panse se lalwa k ap jistifye l. Se sa ou k te gen pou li. Se sa Farizyen yo te kwè. An ale. Je lè zè regade kòm yn pèrt akoz de Jezi Kris. An lè vèsè 8.
E menm, e menm je regard toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je l'ai regarde comme de la boue avant de gagner Christ. Afin, afin de gagner Christ. Dènye vèsè. Et d'être trouvé en lui, non avèk ma justice, se pa avèk lwa pa m gade plwa m, celui qui vient de la loi, men avèk sèl ki s'obtient par la foi en Christ. La jistis ke vyen ki vyen de Dye par la fwa. Kisa Pòl ap di la chè frè se sè? Lè l lè l te farizyen, li te kwè nan jistis pa l ki soti nan kenbe lalwa. Se sa k te pwoblèm lan. Men kounye a l vin kwè nan Bondye, l aksepte Jezi Kris, kounye a l vin gen jistis Jezi Kris ki soti nan lafwa. Èske Pòl di se saba se saba l te konn gade ki te pwoblèm lan mentennen li pa gade saba ankò? Pòl pa di koze sa. Nou pa tap mete pa nou nan labib, labib di pa mete. Pa mete, pa mete. Non, pa mete. E sa fèm mal anpil poum, poum, poum, you know, lè map gade jan pastè an prezante bagay lan. Paske se pa, se pa sa pawòl lan di vre. Mwen mprefere ou di, me sa pawòl lan di, oubyen me sa Adventiste kwè, NN konya ou kontre kare l men lè w di me sa nou kwè men se pa sa nou kwè vre sa se yon pwoblèm ok alright an nou an mwen si n ap ban m yon segond pou m wè sa n ap fè la alright nou pral an avanse an avanse.
a ye wi Bondye di men sa pou fè epi ou di konsa ebyen Bondye m fèl wi kounya ou ka aksepte m alò ke Bondye pat janm bay lalwa paske l te panse ke lòm te ka obsève lalwa. Mezanmi gadon bonm gadon bonm
Bondye pat bay lalwa paske l konnen nou te kapab kenbe l. Non, paske l konnen ke nou pa t ap ka kenbe l. Non, non, non, non, non. Wi, wi, wi, se menm bagay n ap di. Oh, ok. Sa vle di, vle di, men, rezon, Bondye bay lwa, men li konnen ou pa ka kenbe l. Wi.
Pou Bondye bay yon bagay, li pa ka, nou pa ka kenbe l. Men, ki Bondye n ap sèvi? Ki jan de Bondye n ap sèvi? Ah, past, ou fè yon erè la a, wi. M panse ou pa t, ou pa t, ou pa t min pou te di sa. Oh, non, m panse, yeah, m panse l ap, y ap take this back. Si, lè, lè past gade videyo sa n ap fè la, si l gade l, m panse l ap, l ap, euh, ou konn an anglè yo di I'll take it back? M panse lap take it back sa w panse? Sa vle di Bondye ban nou yon bagay li konnen li pa kenbe pou nou pou nou pèdi? Yeah sa vle di li di w li di w fè yon bagay se kòmsi w gen yon timoun ou di timoun nan men sa m vle w pou fè men w konnen timoun nan pa ka fè l. Pou w ka kale l. Epi pou w kale l e l pa fè l. Ou tande koze? Waww.
Ou ou tande koze? M pa wè anyen m vin di la. Non an nou kite l fin pale paske nou pral li m pral ba w vèsè ki montre sa sa l di la li gen gwo pwoblèm ladan. Bondye te bay lalwa menm Pou ke lòm wè li pa kapab, se sèl Bondye k pou ede l. Se poutèt sa w ap wè nan Jan premye vèsè 17, ba, gon ekip pawòl ki klè, Gen moun tèt yo di. Tèt yo di, Satan rann tèt yo di. Non, gen moun tèt di vre.
Jan premye vèsè 17 di, La lwa a ete donne par Moïse.
Ki lwa? Bondye te bay lalwa, Lè lap pale de la Ki lwa. lwa ki bay pa Moïse daprè daprè 2 wa 21 n sot li la? Yon lwa seremonyèl. Paske la lwa de Dye ki se lè 10 kòmandman te egziste anvan Moïse. Wi. Nou te fè etalaj sa a Oh nou nou nou vendredi nou fè etid sa pase. a. Si w pèdi etid sa a gade nan etid nou te fè se se semèn pase an.
La lwa gen 3 pati, gen la lwa moral ki se lè 10 kòmandman Jan pou viv ak Bondye, jan pou viv ak pwochen w. Gen lalwa seremonyèl ki se tout lwa, tout pawòl ki gen pou wè avèk jan sakrifikatè yo dwe apwoche yo de Bondye, jan moun yo dwe vini Apwoche yo de Bondye atravè sakrifikatè pou yo ofri de sakrifis. Lwa seremonyèl yo nou jwenn yo nan Levitik. Ok, so on nen gen lwa moral, gen lwa seremonyèl. I, i, pi devan l pral pale yon lòt fason pi, pi rèd toujou wi, but. Pastè a, Bondye fè l tounen, kouman. E Balaam.
Balaam. Kouman kòm sot nan nan tèt mwen. Yeah, yeah, nan Nonb. Bondye fè l tounen Balaam.
Nonb chapitre 25 m kwè. Li fin di yon bagay. Sa l vle di an, li di yon lòt. Li di yon lòt.
Epi. Balaam ale. Ki pa mache menm. Yo pa mache paske Balak te di Balaam, Pou mou di pèp sa pou mwen. Balaam di konsa, Sèl sa Bondye met nan bouch mwen m ka pale. Epi l ale pou l modi pèp lan, epi se benediksyon k ap bay. Balaam vle di pa l, Bondye mete nan bouch li pou l di pa l sa Bondye vle di. Se sa wi. E sa k rive la. E sa k rive la. L ap klarifye l. Epi gen lwa sivil.
Lwa sivil yo se kòman sitwayen yo ap fonksyone. Pa bliye, yon lwa, mo a vle di, se yon pawòl ki di jan yon bagay fonksyone. E se yon lwa ye wi. Lwa sikilasyon, jan sikilasyon fonksyone. Ok. Men sa vle di men gouvènman Bondye a gon jan l kon fonksyone. Yeah amen nan paske yo di Bondye pa nan kesyon lalwa si Bondye wichi wachi.
Wi si lalwa son bagay ki di men kòman sa fonksyone si Bondye gon gouvènman fòk Bondye gen lwa e sa ki fè la bib di w satan nan 1 Jan chapitre 3 satan se li ki te peche dè le kòmansman e peche se kisa transgresyon de la de la lwa sa vle di si pa gen lwa nou menm nou mèt fè nou mèt fè sa nou vle. Fè sa w vle Si ou ta vle viv nan peyi ki pa gen lalwa, ou wè Ayiti peyi nou anpil bagay akoz pa gen yon moun pou jere lwa yo, pou jere lòd yo, anpil dè fwa gen bagay ki pa mache twò fin byen jan yo ta sipoze mache a. Se lalwa
ki nan kè nou ki fè pastè a oubyen nou youn la a, nou pa gen plizyè madanm, nou pa gen plizyè mari. Se egzakteman.
Se sa l ye menm, se sa l ye menm. Se lalwa a ki nan kè nou, se pase nou gen krent pou lalwa Bondye ki fè. Bon, sa k pi rèd la ankò, sa k fè yon moun pa soti dò a e vòlè, e paske w pè prizon. Wi. Paske w konnen gen lwa k pral lanvayi w si w fè sa. An nou pa menm pran prizon, an nou pa menm pran lwa imèn. Wi, lwa Bondye a. An nou di lwa Bondye a.
Se paske lwa nan kè w. Ap dezobeyi vwa Bondye e lwa pawòl Bondye e se paske lwa nan kè w ki fè w pa al vòlè, ou vle kenbe pawòl Bondye. Se paske lwa nan kè w ki fè w pa bay manti. Mph se sa se sa ou pa ka fonksyone san la lwa. Lwa e e e e e ki gen pou wè ak konstriksyon jan konstriksyon fèt yon lwa se yon pawòl ki di jan yon bagay fonksyone lwa Bondye se li vle di tou senpleman men kòman Bondye fonksyone e e e e e e e nan. Ohh lòd! M panse se bay bala m nan kap rive la vre. Sa lap di la mpa son lòt bagay li te vle di Bondye fèl dil wi bay Balaam nan kap rive la so l di lwa Bondye se jan Bondye fonksyone so nou pa bezwen konnen kòman Bondye fonksyone ankò paske nou pa bezwen la lwa ankò so tout moun fonksyone jan yo vle nou fè sa nou vle ou wè sak rive la kontredi tèt li la nèt non pral gen plis bagay sa pral fèt toujou kontredi se sa kap rive la Balaam si w moun pa konnen istwa sa al li l nan Nonb chapit 25 mwen kwè l ye. Me pwoblèm. Ansyen Testaman, Lalwa Bondye te bay li se yon fason pou tout moun te kapab wè men sa Bondye egzije. Men bon. Sa vle di nan Nouvo Testaman an, nou pa bezwen konnen sa Bondye egzije. Yeah. Nou nan Nouvèl Alyans kounye a la. Nou fè sa nou vle.
Tout moun viv jan w vle. Chwazi jou w vle. Wi, paske se gras.
Wi, paske m ka gen de madanm si m vle. Nou tout son ba gras. Si m vle, m ka pran al vòlè lajan moun san pwoblèm paske m sou gras. So se sa l vle di la. Oh, wow! Bondye te konnen sa l egzije a lòm ki se pechè pa kapab obsève l. Se poutèt sa l di, La lwa a ete donne par Moïse. Lè l di pa Moïse, se paske se atravè Moïse Bondye te bay pèp la lalwa a, paske se Moïse ki te yon sòt de medyatè pou yo menm, ki te moute tèt mòn nan, k al pran nan men Bondye. Ki sa est vèsè a do wè m ki li biwo? Ban mwen l non. Li di, La gras e la verite son veni pa kilè sa a? Pa Jezi. Ou wè? Lalwa Moyiz, Ansyèn Alyans. La gras, Jezi Kri, Nouvèl Alyans. Ajoute.
E sa se ajoute. Paske pa gen vèsè ki di sa. Ke lalwa Nouvèl Alyans se la gras. Epi ansyen alyans se lalwa. Pa gen vèsè k di sa. But sa ajoute l ap ajoute. Nou sot montre w nouvèl alyans lan. Avan Jezi Kris ale alakwa, Jezi Kris kanpe nan mitan disip li yo, li li bay Sent Sèn. Epi li di disip li yo, Sète koup è la nouvèl alyans an mon san. Poukisa tèt moun di konsa a? Yo pa yo yo yo byen tande Ansyen alyans, nouvèl alyans. Moun nan gon bib nan menl. Li wè bib la gen 2 pati. Ansyen testaman, nouvo testaman.
Ansyen testaman an li prepare nou pou nouvo testaman an. Nouvo testaman, nouvèl alyans. Ansyen testaman, ansyen alyans.
M pa bezwen di anyen, m anple li. Nou chante l, Lalwa fè plas a lagras e Moyiz, moun yo chante l men tèt moun yo di. Ou konnen. Si l di Lalwa fè plas a lagras, sa vle di nan Ansyen Testaman se te Lalwa, nan Nouvo Testaman se lagras. Sa vle di Noye, tout mesye sa yo, yo sove pa Lalwa. Wi. Yo pa t gen gras.
Pa t gen gras. Gras se konn y ap vini.
Sa, Labib pa ansène sa. La bib di Noye trouva gras devan Dye. Hum hum hum m pral bay nou kèk vèsè nou pral wè. Epi gen kèk moun ki tande sa epi demen se vle al sa batis. Bon.
Alò ke l tande bagay la. Yon jou pa ka sove w. Lalwa pa ka sove w. Se lagras ki sove w. Ok.
Ok. So, yon bagay li te di nan kòmansman, li te di ke Bondye pa bay moun lwa, Bondye bay lè di kòmandman men l konnen w pa ka kenbe l. Ou sonje li te di sa? Ou pa sonje? Kòman sa l te di?
Bondye bay di kòmandman men l konnen w pa ka kenbe l. Se kòmsi Bondye se yon Bondye ki tèlman di, li ba w bagay la, men l konnen mwen ba w li men m konnen w pa ka fè l vre wi. Men m ba w li jis yon fason m ka pini w lè w pa fè l. Ok ok epi l di konsa tou moun ki kenbe sa ba yo yo panse ke se paske yo fè yon bagay ki fè Bondye aksepte yo nou pa kwè nan sa m te li pou nou kwayans fondamantal e adventiste nou pa kwè nan sa now an men kesyon ke mwen menm m ap poze èske se kenbe lalwa k ap sove nou sa w panse men la bib klè sou sa Ephésiens 2 verset 8 9 an nou li car c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés.

An nou reflete karaktè Bondye nan kòmantè yo n ap fè yo, trè enpòtan. Nou pa la pou nou pale mal moun, pou nou joure moun, nou pa la pou sa ditou. An n kontinye. Ok, so nou wè se pa lagras nou sove. E 1 Jan 3 vèsè, an nou, o chapit 1 Jan sa bèl. 1 Jan 3 vèsè 4, ki sa peche ye? Kikonk pèch, transgrès, bon, ki definisyon lwa sa? Kikonk pèch, transgrès, lalwa. That's right. Depi ou peche, ou transgrese lalwa. E. Et le péché est la transgression de la loi. De la loi. E lalwa sa pa lalwa seremonyèl. Ki, bon, li. Si te lwa seremonyèl li ye, sa vle di moun, tout moun ki te avan montay Sinayi yo pa peche. Pat gen peche. Bon wi.
Paske la lwa seremonyèl vini sou montay Sinayi. So la lwa sa pa ka la lwa seremonyèl. E lè w al nan Women 7, Women 7 di ke mwen pa t konnen ki sa peche ye si te pa la lwa. Mwen pa t ap konnen sa konvwatiz ye si la lwa pa t di m pa konvwatiz. So lwa l ap pale la se lè di kòmandman. So peche se transgresyon dè di kòmandman. Pa gen asòti de la. Ok? An nou ale. Vèsè 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point, point en lui, de péché. Pa gen peche, ann ale.
Quiconque demeure en lui ne pèche point. Moun ki demere nan Jezi pa ka peche. Sa vle di ou pa nan, ou pa nan ap vyole lalwa. Paske labib di, Soyez parfaits, comme votre Père, Matthieu 5, yes, Matthieu 5.
votre Père Céleste est Est parfait. parfait, mhm. Si Jezi di pou nou pafè menm jan li menm li pafè, se paske li konnen nou ka pafè. Exactement.
Exactement. Now, ou pa kapab fè la pwòp fòs. Pwòp fòs pa ou.
Yes. Se sa ki fè li di la a, se demeure pou demeure an Kris. Yes.
Ou fè la planche nan men Kris. Yes. Ou kite Sentespri gide ou. Mh-mh. E pa avèk ou menm ak fòs ou di paske m gade la lwa, m pap peche. Non. Se lè w demeure nan Jezi Kris, se sa k pral ba w fòs. Li pral di w pou ki wi. Ann ale toujou nan vèsè 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Exactement, verset 8.
Celui qui pèche est du diable. Ah!
An nou ranplase peche a pa definisyon l. Celui qui transgresse la loi est du diable. Car le diable pèche dès le commencement. Sa vle di depi nan syèl la te gen lwa. Paske sa, e pa sa. Sa pa, li di, Satan peche. Men kòman sa, kòman ou fè konnen Satan peche? Aah! Se paske gen yon lwa Satan te vyole. Ann ale, lè le Fis. Le Fis de Dye a paru afin de detruire les oeuvres du diable. Non, men ki sa k fè lè nou nan Jezi Kris nou pa ka peche? Se pa ak fòs pa nou non. E pa ak fòs pa nou. Men rezon an, vèsè 9. Kikonk è ne.
ne de Dieu, ne pratique pas le péché, paske la semence de Dieu demeure en lui. Gre Bondye nan ou, semans Bondye nan ou, sak fè w pa ka peche an? Sa vle di kounya la ou gentan ou ne de Dye, ou fè laplanch nan men Bondye, ou gon lòt mo wi zòt di la, gon lòt mo nan vèsè a, ou demere nan letènèl, kounya tout sa w fè kounya vin volonte Bondye. Exactement, exactement.
Ok, et il ne peut.
Oh, go ahead.
Et il ne peut pecher parce qu'il est né de Dieu. So lè yon moun kontinye ap di wap vyole lwa Bondye oh m renmen Jezi wi but wap vyole lwa vyole lwa se peche. Alò an nou pale byen epa nou ki dil non men li la devan nou pou nou pa di se nou ki dil men li la devan nou. Epa nou ki dil now an nou li te fon ti mansyone sa talè a di Bondye bay lwa men l konnen w paka kenbel Zanmi oh. Sa sa rèd wi.
Woyy. Pou yon moun di Bondye baw yon bagay men l konnen w paka kenbel anyn baw li kanmenm jis pou l pini w.

Sa vle di yo pa difisil. Yo pa difisil, yo pa yon fado. Menm konnen pastè an di nou pa kapab.
Bondye bay nou yo men li konnen yo enposib. Men li di sa la, li di yo pa penib. Sa k fè yo penib pou ou, se lè w ap fè a fòs pa ou. W ap fè l ou panse se lalwa, jistis lalwa k ap sove w, nan li pral penib pou ou. Men lè w fè laplanch nan men Bondye, ou totalman abandone w a Bondye. Kounye a se Bondye k ap fè travay la nan ou. Paske e pa volonte w ap fè ankò. W ap fè volonte Bondye. Paske w totalman nan Bondye. Jan 15 vèsè 10, tout moun konnen vèsè sa. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez, vous demeurerez dans mon amour. That's it. That's it wi. Depi ou, depi ou, depi ou gade kòmandman Bondye yo, sa vle di ou demere nan kisa? Nan lanmou Bondye. So, èske ou ka mache di ou renmen Bondye epi w'ap vyole kòmandman Bondye? Pas du tout.
Non, ou pa kapab fè bagay konsa. Ou pa kapab fè bagay konsa ditou. Ok. Tann mwen. Oohh. Bagay la difisil anpil. Bagay la difisil. Gen bagay wap tande wap di men. Eske pastè a vreman. Eske pastè a vreman. Sa lap di an li dako avel. Ou byen menm. Jan nou di talen. Petèt se menm bagay bala am lan kap fet. Map esplike w sa la lwa ye. La lwa. Tande byen. Bib la esplike l byen. Son mi li eksplike l tankou son miwa ke li ye. Yon miwa. Sa se pastè Adventiste kap pale la non. Yon miwa revele yon miwa revele sa w ye a. Lè w gade nan yon miwa si vizaj ou pa lave, si zye w. Yon miwa, la lwa se yon miwa. Li revele sa w ye a. Li revele sa w ye a.
Sa vle di la lwa di m, m peche. M peche.
Men si m di m pa nan la lwa ankò, m pa bezwen miwa ankò. Kòman l miwa a? Kòman w fè konnen lè w peche?
Balaam. Non, Balaam, bay Balaam nan k ap rive la. Si la lwa revele m Ki sa l di? La lwa s on miwa. Ki revele w lè w peche. Ki revele m. Li m ap gade m, m ap gad miwa a, li di m Myoz ou pa bon. Ki sa k fè m konnen m pa bon? Yeah. Yeah. Ki sa k fè Myoz pa bon? Se paske w ap gade nan lwa, nan miwa a w ap gade. Lwa Bondye a e li m ap gade ki fè m konnen m pa bon. Men si l pa enpòtan an? Men si l pa enpòtan.
Si, non, si l aboli apre lakwa, kounye a kouman n ap fè konnen lè n peche? Gras. Waww! So sa kap rive la, chè frè chè sè, banm eksplike nou sa kap rive la. Kounya la se defèt lap defèt tout agiman l sot fè yo. Epi, ou wè lè l fin, sa ki rèd lan, ou sonje Balaam? Non, bagay Balaam sa, son bagay serye li pa jwèt non. Ou wè Balaam fin beni pèp lan. Olye de modi l, epi lè l ale ankò, l al eseye modi l ankò. Wè l fin di sa la, li pral rede tounen pale menm bagay yo ankò wi. Epi l pral rede fè tèt li ankò wi. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm. Ou genyen bagay ladan l ki pa agreyab. Miwa w la montre w li. E petèt sa w toujou gade nan miwa a. Men ou pa ka bay miwa la responsabilite pou l rezoud pwoblèm nan. Men nou pa kwè sa. Nou pa kwè lalwa se li k pral sove nou. Lalwa mennen nou a Kris, paske l montre w eta w, ou wè w pa bon, ou bezwen Kris. Kounye a Kris fè travay la pou ou. Lalwa, m ap gade miwa a, lalwa a montre m eta m. Li di m Yoz, ou pa bon. Ou peche. M pa ka al nan lalwa, lalwa pa ka fanyen mwen. Lalwa, yeah, se pa djòb li sa. Kounye a m prale a Bondye, m ap di Bondye, men miwa sa a, m wè eta m ladan l. Kounye a Letènèl padone m. Exactement.
Men si m pa gen miwa sa pou m wè m ap viv vi m jan m vle, m pa janm al jwenn Bondye, m pa janm mande padon, nan ki sa m ye? Nan ki sa w ye?
Nan ki sa w pran? Bon, si w ta gen malèt ou fin gade miwa, w di miwa sa di m mwen pa bon, aprè sa m di,
tande wi, m al nan Jezi. M al nan Jezi apre sa m di, Bon, miwa sa m pa bezwen, m kraze l. Kounye a la, kòman w, lè w peche ankò w ap konnen? W pap konnen. W ap al viv lavi w jan w vle. Sa ki fè w ap wè moun ki di lalwa yo aboli yo, w ap wè pafwa w ap gen tandans pou w viv jan w vle paske ou pa gen yon, ou pa gen yon standa ke w ap swiv. Èske w konprann? Waw!
Miwa w la revele pwoblèm nan. Sifi si vizaj ou sal. Men si w bezwen ranje pwoblèm nan, se kisa w dwe fè? Al lave vizaj ou. Ensi nan analoji sa a, lalwa se miwa la. Le sang de Jésus-Christ, Jezi. An reyalite sa l ap di an, si lalwa se yon miwa ki montre w lè w peche, moun ki t ap viv avan Moyiz yo, yo te bezwen miwa sa? Paske l di lalwa vini a Moyiz. Paske lalwa pa t egziste avan Moyiz, se sa l di. Men non, yo te bezwen l. Men, yo pa te bezwen l. Si yo bezwen l, men kote yo te jwenn li? Kòman moun ki te ap, pa egzanp, Abraram, kòman Abraram te fè konnen lè l peche? Paske gen yon lwa ki di. Non, paske l di pa gen lalwa anvan Moyiz. Sa vle di si lalwa pa te egziste nan tan Abraram, kòman Abraram t ap fè konnen lè l peche? Li bay manti.
Waww!
Li ki se dlo lavi a, se li ki se lagras la. Ensi menm, si w moun rete nan lalwa, se se sèlman w ap gade tèt ou, si w di se lalwa k sove w, se dou, se se se pran w pran miwa w la, w ap fwote figi w ladan l, tankou miwa w la te kapab lave w. Non, non, non, non, non. E e e e chan an di, gen yon sous tou plen ak san, se san de Jezikri. Ki sa l di?
Ankò map reponn sa, èske nou kwè, ya nou frèt, èske nou kwè ke se lalwa k sove nou? Èske nou kwè se miwa k sove nou? Non. Nou pale de sa deja, nou pa kwè nan sa. So, le fè ke ou, ou, ou, ou di m rekonèt ke lwa sa egziste sa pa vle di m di se lwa sa ki sove m. Non.